Sitwayen bonjou e di nou non e kòman kòman bagay yo ye pase e tout moun te konnen kijan kouzen w te mouri donk lou ki se Lwizyis Renizil e di nou non e kòman dosye a ye. aktyèlman la. Bon, pou le moman la dosye a nou nou antann kòm se ke avèk fanmi yo, lòt fanmi yo nou chita ansanm nou pale, nou panse ke antèman an gen pou fèt fineray la gen pou fèt samdi samdi 24 samdi 24 septanm fineray la gen pou fèt mwen panse ke tout sa ki nesesè kòm se arevwa kòm se jis ki pou bloke kòmsi aktivite an tèlman konnen kè sa tèlman ke te gen pou l te fèt pa rapò de pwoblèm lari a kòman sitiyasyon lari a ye ki fè ke nou pat gentan fè antèman mwen panse ke antèman ap fèt samdi 24 se nan legliz senti dèlma 5 se la ke nap ekspoze kò a depi 6 è epi nou pral depoze l nan simetyè dèlma 34 la. Si tout fwa ke ou pa wè ke m ansanm avèk demwazèl la, ou konnen ke pa rapò de jan pwoblèm ensekirite avèk lajistis mete bouch nan bagay la, nou pa fè demwazèl la parèt. Pase gen moun ke lè yo wè l nan lari, yo ap anmède l, y ap di l se demwazèl sa, se li manman l ki te tiye papa l. Jis nou pa kite l parèt nan entèvyou a. Se jis se mwen menm ki pran angajman, responsablite m ke nou parèt pou li, mwen pale pou li. Mwen panse ke si tout fwa ke yon moun ta vle kòmsi. ede Fania ede demwazèl la avèk yon lòt ti sèl pase se yo 2 a Lucius te kite dèyè mwen panse ke si gen yon moun ki ta vle ede yo toujou vle ba yo yon soutyen kenbe ansanm la pase demwazèl la ti piti a li pral fè katriyèm ane e lòt pi gran m panse ke li a gen pou uityèm ane mwen panse sa e mwen ta vle kòmsi pou jous pou nou toujou kenbe 2 medam sa yo soutyen pou nou toujou ba yo sipò nou moun ki vle ede yo moun ki vle toujou kenbe yo an kolabo mwen panse ke pou pou rès aktivite lekòl yo kontinye pou yo toujou rete pou yo parèt byen mèsidyevé kòm yon sitwayèn nan lavi a paske lè w kite de de jèn fi de demwazèl se avni yo e demen si Dye ve w pa konnen ke demen si Dye ve kisa de timoun sa yo ka ye. Se Francesca ansanm avèk Nathanaël se 2 se 2 demwazèl sa yo ke yo kite se Francesca avèk Nathanaël e Lucius ki te pèdi lavi l ki se mèkredi ki te 7 septanm lan anviwon de 3 zè pou rive pral nan 4 è mwen panse ke fineray li kounya pral fèt samdi 24 nan legliz Delmas 5 ki se legliz Sentiv. Eee Natacha ki se otè krim nan, kòm lapolis te arete li, nan ki nivo dosye sa ye? Bon, nou panse ke Natacha nan men lajistis, mwen panse ke swivi ke ki gen pou fèt la, nou menm fanmi an, nou jis etire kòm sikonn nan dosye a, nou kite dosye a nan men lajistis, mwen panse ke lajistis gen tan an mezi de tout sa ki posib, si se son pèn y ap ba li, eswa si son tan prizon y ap ba li, eswa tou. Si yap lagel bon nou menm nou pa responsab sa mwen panse ke nou menm nou retire kò nou nan dosye antanke fanmi se nou menm ki fè ki pèdi nou sanse pèdi nèt mwen panse ke dam nan si lajistis metel yon kote nou menm nou pa responsab sa ankò si lajistis pa fè tout swivi yo nèt si yap relachel si se yon 10 ans si se yon 15 ans eswa si se pou letan letènite lap rete nan prizon an nou menm nou pa konn sa mwen panse ke. Lajistis ap fè lè swivi yo pase nou menm nou gentan pèdi Loucius ki dispanse a laj de pa de 51 an ki pèdi lavi li nou panse ke rès swivi ki gen pou fèt yo se lajistis ki pou fèl nou menm fanmi an nou retire kò nou nan dosye sa. Men eske lajistis gentan tandel deja? Bon mwen panse ke lajistis tandel deja lajistis tandel m panse ke yo te mennenl nan tribinal de pè ki se ki te delma. ki sou dèl si sou wout dèlma m panse ke oparvan lè swit lè aksidan an pase a yo te tande men pa konn apre nan rès jou k vin pase èske yo te jije lè sa èske yo te ba l pèmi men yo te yo te pran l pou premye fwa mwen pa konnen si gen yon swivi k fèt apre men m pa ka ba w manti men pran nan lè aksi lè bagay la pase a lè fini souye mari l la lajistis te pran l men m pa konnen si apre si yo ap trete ka men pou le moman nou pa gen enfòmasyon de sa. Men m konnen ki sèvi mwen li nan men lajistis.
Ok donk si ou ta gen yon dènye mo wap voye ak tout moun kap gadew la se kisa l ta ye? Bon dènye mo ke map voye a tout moun kap gade yon moun ke ou ta vle vin gade fineray Lysius Renezil pou yon dènye fwa ankò e ki ta vle kòmsi wè demwazèl la ki ta vle pote yon soutyen ansanm avèk 2 timoun ke li kite m panse ke li ta bon kòw pi mye m panse ke Sa tap vrèman enpòtan pou yo kòmsi lè w wè yo wè demwazèl la ou wè ti piti a ankò m panse ke lap ankò pi mye lap pi fasil m panse ke samdi maten nap ekspoze kò a 6 zè legliz sent iv ki se dèlma 5 epi tou nou pral depoze kò a nan simetyè ki se dèlma 34 la m panse ke rès pwosesis ki gen pou fèt yo se leta kap jere sa nou menm nou gentan fini angajman pa nou an sa n gen pou n fè a nou te met kò a nan mòg. Nou konya nou pral depoze kò a yon kote ke pou l repoze anpè.